Se pa sa? Ou pral mete m nan chòk. Mwen Moïra. Ou pa konn kote w bon la. Se lè mwen di pou m ta rete paske ti mawozo sa a, e li t ka ban m kòb la. Menm ke m nan kont avè l, fò m fè yon jan m rele l. Paske fò m jwenn kòb lan pou m soti. Allo Cheri kòman ou ye? O kòman ou pale avè m di konsa? Ok cheri m konnen sa m te fè avan yè a m pa t sipoze fè l ok Men ou konnen madanm ou renmen w anpil Ok bon m nan zòn bò lakay nan m pa konn si w te ka rive kote m silvouplè m bezwen w trè ijan An? W ap vini? Ebyen ok bebi m ap tann ou Mwa A ou sou Ou konn kote w pran la Sou li pou m fè ti tèt la se sa pou m sòti.
Pou yo, mwen se rezilta m bezwen mwen. Men patron menm depi avan yè aprè depi tifi a fin mouri a ou fimen ou bwè kleren m pat konn nou te konn fè tout bagay sa.

Mesye lèzòm, lèzòm. Se pou yo. Lèzòm mechan wi. Se pou yo se pa mwen kap di ou pou nan kay la avèm. Ou wè kòman mwen renmen Richard. Si non, m pa tap pran tout wout sa avè ou jodi an. Tout wout sa pou m pran avè ou. Si non, se pou yo. Mwen pa tronpe ak ase dou mwen men m se 13 kawo m ap mennen w kote ke. Touye moun. Mwen m depi yo baw pike ou paka pike relem map pike. Map pike. Neysha!

Bon m pa menm di semèn e tres kawo ou fè sa ou koupe se koupe la tya. Fòw avèm fòw avèm a fòw fòw fòw merr respekte pitit moun. Bon sa bon sa w konn gen a moun pou yo touye pitit la la.

Mwen met kite sa wi. Ou anfom?
Ya m panse sa wi mwen. M anfom wi. Bon.
Kom ou te rele m nan telefon m pa konnen kisa w fe. M vin jwenn ou wi. Di m sa w ap di m lan.
Ou gen pwoblem avè m? Men non, avan yon ou fè m yon derespektan ke m pa renmen.
Ki derespektan m te fè? Non, ou pa ka wè m sou wout mwen. Epi ou rele m nan ou rele m wap pale mal ansanm avè m non. Kòman m pale mal se nòmal e pa mennaj mwen ye m wè w nan lari a yon teni m pa konnen kounye a m rele w fò m ka konn kote w prale dèm an di se nòmal mwen menm se nòmal deja ou se mennaj mwen si m ap fè jalouzi m pa wè mal nan sa. Jalouzi wap fè m mwen? Tande m di w anpawòl m ri an. Poukisa w prann? Pou menaj mwen. Pou menaj ou?
M konprann. Kòman sa?
M konprann!
Sonje ke avan m te di w, depi ki lè mwen wè ansanm avèk ou, depi ki lè nou, se kòm si nou nan enjoy nou ansanm. M ap repoze w menm kesyon sa ankò. Depi ki lè nou wè, depi ki lè nou sòti, depi ki lè se kòm si mwen ansanm avè w, moun wè se de moun ki renmen.

Ah monchè, wè wè wè, ta sanble dènye emisyon. Se pa fòt mwen monchè. Dènye emisyon. Zanmi m te gon kliyan vin kote m pa ta kapa bal sèvis. Sa nap fè?
Nou pral nou pral chèche misye nenpòt kote nou jwenn li nap bla li. Paske mwen Nap tire misye? Non lajan m nan m pap pèdi l monchè nenpòt jan boule, tire, rache. Ey an pasan tou papa, fò w banm kòb mwen an papa. Oh!

Bon se yon bagay m bezwen regle. M te mande manmi m yon mwayen l pa gen pou mwen. M panse ou ka fè m jwenn mwayen an wi. Mwayen? Wi cheri.
Mwayen ki sa?
Kòb! Yon bagay m bezwen regle m pa gen kòb manmi m di m tou l pa gen.
M pa kwè ke m ap ka ede w non. Sa k fè sa? Paske m pa genyen.
Men ou pa genyen, w ap chèche pou w gen. Pa konsa w t ap rete epi w genyen nan men w? Ebyen,
tout travay ke m te konn fè yo, bon, malerezman m pa fè yo ankò. Sakrifis ke m te konn fè yo tou, m pa fè yo ankò tou. A bon?
Wi.
Gen twòp chanjman la. E janm di w lan, paske m pa m pa wè mwen menm se kòmsi k ap bourike, k ap k ap fè sakrifis, yon fason ke pou m wè si m te ka rann ou erez, men malerezman mwen menm toujou, se kòmsi m toujou menm jan an, mwen menm se kòmsi m pa janm wè yon bagay serye ke n ap mennen.